Nan video sa, m pral montre w kòman pou kapab dezanmi avèk yon moun sou Facebook. Men byen avan, pou moun ki ta bezwen yo, pase gen moun ki konn gen sousi sa tou, kòman pou dezabone avèk yon paj Facebook, oubyen tou pou maske pipi.

Piblikasyon an, sa vle di la ou wè m ka maske Sagesse Net Ale pandan 30 jou, pandan 30 jou m pap wè okenn piblikasyon Sagesse Net Ale. Oubyen tou, m kapab dezabone nèt avèk Sagesse Net Ale la a. Li senp, sa se pou moun ki te poze m kesyon kòman pou dezabone oubyen maske piblikasyon yon paj. Men kounye a la nan videyo sa a m pral eksplike ou kòman pou kapab dezanmi on moun sou Facebook sa wap fè wap monte sou Facebook banm tounen paske m renmen eksplike nou bagay yo etap pa etap wap monte sou Facebook talè eskize ou pwale sou 3 trè ki anlè adwat yo son sòt de paramèt li ye apresa ou pwale sou pwofil ou.

Ou jwenn li. Ou pap klike sou moun nan non. Wap klike sou 3 ti boul ki a dwat yo. La ou gen le chwa pou swa pou dezabone avèk Peterson. Sa vle di wap toujou zanmil men nenpòt bagay li pibliye sou Facebook ou pap wèl. Si son moun kap pibliye kontni ou pa renmen, se desizyon sa pou pran. Ou byen tou kapab bloke Peterson. Bloke an nou abitye fè sa e tout tan nou ap fè sa sou messenger bloke moun bloke moun lè tan ou byen tou ka chwazi retire Peterson nan lis zanmi ou ki se sa m vle montre nan video sa ou kapab retire Peterson nan lis zanmi ou ou klike sou retire Peterson François des amis. Apre sa wap gen pou konfimel. Epi tou li pa zanmiw anko. Ou we la ou tounen nan etap depart lan. Sa vle di ou kapab ajoute moun nan. Wap peze ajoute. Se tankou son demand wap voye ba li. Sa vle di moun sa. Le ou dezanmi avek yon moun se tankou ou pat janm rekonet moun nan menm. Le ou maske yon moun. M te kapab konpare l avèk lè w mete yon moun sou silans sou Whatsapp. Ou konprann? Sa vle di, si m ale sou akèy mwen la, sou akèy mwen, m gen dwa wè yon moun ki fè yon piblikasyon, bon m chèche yon moun. Epi tou, talè, ok, m wè yon moun ki fè yon piblikasyon. M ka chwazi maske moun nan. Swa m maske piblikasyon an, sa vle di, m ap wè de mwen zan mwen piblikasyon moun nan, oubyen tou m maske moun nan pandan 30 jou, sa vle di m ap fè 30 jou m pa wè l, oubyen m dezabone avèk moun nan, sa vle di m pa p janm wè piblikasyon moun sa ankò, oubyen tou m ka pote plent pou moun nan tou. Men si se de zanmi m vle de zanmi yon moun, m prale sou pwofil mwen, m prale. Sou zanmim yo Map tape non moun nan Ban banm tape yon lot non m paka Pran Peterson François oubyen tou m chèche moun nan la M chèche moun nan la Kom moun sa son moun ki pa vreman gen lyen avèm Adriana Alphonse ok Ou klike sou 3 pwen ki a dwat yo 3 ti boul yo. La ou ka chwazi pou dezabone avèk moun nan, sa vle di pou pa wè anyen l poste, ou ka chwazi bloke l. Sa vle di l pap gen aksè avè w, se tankou son sòt de pinisyon ou ba li, ou koupe kontak avè l. Men lè w bloke yon moun, ou koupe kontak avè l, si moun nan anvi kontakte w oubyen se se oubyen lòt pwoblèm, sa souvan son sous de konfli. Sa ki pi senp lan se retire moun nan de de lis zanmi w. Sa vle di nou rekòmanse a zewo. Se tankou. Ou pat janm rekonèt moun sa ditou. Facebook pap sigjere w zanmi moun sa ankò pou vin zanmi w e l pap sigjere moun sou moun ki zanmi moun sa tou pou yo kapab vin zanmi w. M sot montre nou nan videyo sa kòman nou kapab dezanmi avèk yon moun sou Facebook.

Toujou vini an premye, rire bonheur first, plek, plek epi.
Si w te renmen videyo sa epi w renmen jan de videyo, konsèy, tuto, epi fun san deranje moral ou, pa bliye abone pou w pa rate okenn nan pwochen videyo nou yo ki soti chak mèkredi, chak mèkredi on tuto, epi chak vandredi on.